Bonjou, bonswa e bon retou sou Ti Bat Bouch. Se avèk anpil plezi ke mwen retwouve nou pou lòt nimewo sa a. E anvan ke m kòmanse, ban m di nou yon gwo mèsi paske gen anpil zanmi ki koumanse ankouraje travay lan seryezman. E jisteman, e semèn nan ki pase a, nou m kwè nou rive a 1000 abòne. Se yon bèl e achievement. ke m ta renmen fete ansanm avèk nou si nou vle ke nou fè sa e m ka planifye yon giveaway ansanm avèk nou yon 30 minit live kote petèt nou ka pataje kèlke kado epi ya fè ti konesans plis youn a lòt jodi a nou pral gade sonje ke semèn dènyè nou te gade ansanm e enpak konsekans negatif ke enstabilite politik genyen sou peyi an. La nou kontinye ap gade e fè etid konparativ antre la Chin avèk Ayiti. Nou sonje ke se te premye pwen an semèn dènyè nou te pale de sa. Donk jodi an nap koumanse gade son sijè ki vast. Donk jodi an son kout je nap fon pase a pye jwen sou li se kestyon edikasyon. Dezyèm pwoblèm ke la Chin te rezoud E nan bò pa l, apre kesyon stabilite politik ke li mete, yo te rapidman mete sou pye anfèt yon vast kanpay regilarizasyon edikasyon nan peyi an. Ok? Donk nou pral gade sa jodi an e m ap raple nou, m ap raple nou ke n ap fè etid sa nan kad e konparezon ke nou ke nou fè nan bò pa nou nan ti bat bouch e pou pou fè n konprann ke Fè n sonje, alò, ke nan ane 60 yo, Ayiti te relativman osi rich ke Lachin nan ane 60 yo, e tout nan debi ane 70 jiska debi ane 80 yo, Ayiti avèk Lachin nan nivo ekonomik, nou te, nou te relativman nan yon nivo similè. Sepandan, pou senkant, prèske senkant dènye ane yo, Lachin ki te yon peyi pòv lan ane 80 yo, debi ane 80, jodi an, Lachin se dezyèm, gen moun ki di premyè pwisans ekonomik mondyal apati de yon seri de chanjman ke yo fè. Donk, nou fè seri de videyo sa yo pou nou montre ke genyen e li, li, se pa yon fatalite Ayiti pòv men nou ka korije sa. E jisteman e nou panse ke si nou pran poul sou sa ke Lachin fè antank metòd, metodoloji ke yo itilize pou mennen a e a sa yo ye jodi an, donk nou kapab fè menm bagay lan. E se pou sa ke n kontinye e fè etid konparatif sa yo. Donk jodi an n pral fon ti pase a pye jwen jan n di an sou kesyon edikasyon an. Sistèm edikatif ayisyen an gen gwo pwoblèm. E mankman sa yo se pa se pa de mankman ki gen ti konsekans piti. Konsekans yo gwo anpil. Jodi an, nou genyen yon yon peyi ki bloke nan nivo kwasans ekonomik paske jisteman nou pa gen mendèv ki kalifye. E nou gen yon peyi ki wine, ki mine pa dè zinegalite sosyal paske jisteman nou gen yon sistèm edikatif ki fòme de tip de sitwayen. Nou pral gade sa pi devan. E nou gen yon jenès ki ki. Lefèt ke yo pa pare pou yo antre sou mache travay lan, yo pa genyen bagaj sifizan pou yo antre sou mache travay lan, donk ou vin gen yon mas moun ki nan chomaj, paske non sèlman yo pa gen kapasite, lekòl, lekòl, inivèsite an pa pwodui nan yo kapasite pou pèmèt ke yo antreprenè sifiz, antreprenan sifizaman pou yo konstwi pwòp biznis pa yo, men tou yo. Yo pa genyen bagaj pou yo al travay nan de gwo antrepriz ki sou ki sou mache an deja. Donk finalman sistèm edikatif peyi an ki disfonksyonèl lan vin fè ke peyi an bloke nan nivo devlopman. Se sa nou pral gade jodi an, an nou bat bouch. Wi timoun, premye premye gwo pwoblèm ki genyen nan kesyon edikasyon an Ayiti se ke leta a pa fè de edikasyon yon priyorite. Pou leta a edikasyon pa yon priyorite. E sa tèlman kriyan, sa tèlman e evidan ke w ap remake ke ke ke a jan m sot di l talè an se sèlman e gen 25 pousan timoun ki pa janm al lekòl e nan peyi an. Nan zòn riral yo gen 50 pousan timoun ki pa janm al lekòl. E leta pa fè anyen kont sa. Lontan, timoun yo te oblije ale lekòl. Si yo jwenn ou nan lari, yo pran ou, yo al avè w nan sant dakèy. E nan sant dakèy an, yo met yo, yo non sèlman aprann timoun yo li ak ekri, men yo aprann yo metye tou nan sant dakèy. La a m pale de lontan. Donk, premye bagay lan, se ke gen yon aksè limite a ledikasyon anndan peyi an, ki se yon vyolasyon de dwa ke timoun yo genyen. Dezyèm pwoblèm, anfèt. Nou ka remake ke kalite anseyman an Ayiti li medyòk anpil. Sa m di la li ekstrèmman enpòtan. Kalite edikasyon an li medyòk anpil. Pou sila yo ki gen chans pou yo ale lekòl, e s on gwo dezilizyon li ye lè w rive anndan lekòl. Ou jwenn, ou antre nan yon sal de klas, ou ka, si w nan Pòtoprens ou ka pa wè sa m di an, men mwen, tande, m te pase nan lise. Sa map di a m konnen ke gen kote tou nan andan Pòtoprens ki genyen l. Ou antre andan yon sal, wap jwenn timoun ki chita sou blòk. Yo pran, yo pran, yo pran e planch yo kwaze sou blòk yo epi yo chita. Wap jwenn sal de klas ki pa gen tablo e wap jwenn de de sal de klas ki pa gen tab pou pwofesè. Wap jwenn de sal de klas ki pa gen lakre e. Etsetera Etsetera M pa pale de lekòl ki pa gen laboratwa la ou wè m lan m rete lan m rete lan bazik yo sa vle di manyèl skolè inegzistan founiti lan lekòl yo ensifizant ok la n ap touche di dwa yon ansanm de pwoblèm ke nou ke nou konnen ki genyen ki ki kontribye a yon movèz kalite de lansèyman yon kalite medyòk de lansèyman m t ap di ke ke Ansenyan yo mal fòme, klas yo yo surpeple. Mwen wè, mwen wè, mwen temwen de sa, mwen temwen de, de, de, de yon seri de, de etablisman skolè kote, kote e se elèv ki te fè, ki te fè mwayen 2, ki gen yon kaye, ki gen yon kaye lè l te fè mwayen 2, se li k direktè lekòl sa a, epi se li menm k ap ansenye nan lekòl lan nan nivo mwayen 2. Konprann byen sa m di an. Donk, anviwònman edikatif lan, li pa pwopis ditou pou epanouyisman entelektyèl. Oke? Paske sa ki vin, jan yo di an, an, sa ki vin, sa ki antre, se sa k soti. E ki sa k antre? Sa k antre an, se, se yon nivo ansèyman trè medyòk. Donk, sa vin fè ke nan nivo rezilta, si w al, lè y ap teste nan nivo entènasyonal, Ayiti klase pami lè dènye ran. Nou konprann, Ayiti klase pami lè dènye ran lè y ap fè tèst e edikasyon e nan nivo entènasyonal. Men nan lòt aspè ki pwoblematik lan kesyon edikasyon an Ayiti se kesyon e lekòl a 2 vitès lan. Lekòl a 2 vitès ki kreye yon disparite. Gen yon lekòl pou rich, yon lekòl pou pòv. E w ap remake li vreman e genyen genyen 2 lekòl. patikilyèman lan nivo kapital la avèk lan grand vil yo, ki se de lekòl prive, se lekòl ki frekante pa lè zelit. Yo menm, yo ofri yon ansèyman ki de kalite relativman siperyè, sa ki bay timoun ki ale lan klas lan lekòl sa a yo yon avantaj o depa sou lòt timoun ki frekante lekòl piblik yo. Nap swiv avèk mwen. E kiyès ki al nan lekòl piblik lan? Se paran, se timoun ki gen paran nan mas defavorize an. Se timoun ki gen paran nan klas mwayèn nan ki ka poko jwenn mwayen pou voye timoun yo nan lekòl prive ki plis ou mwen ipe anndan vil yo. Donk sa fè kisa? Sa vin fè ke e sik, sik povrete ak eksklizyon ki genyen anndan sosyete ayisyèn nan. li vin e pèpetye, li vin agrandi, li vin kenbe. Donk, ou toujou genyen chak ane yon gwoup timoun privilejye, k ap pi privilejye, o detriman de yon lòt gwoup timoun ki e defavorize, k ap pi defavorize o jou le jou. Donk, sistèm edikatif lan, li kontribiye a kreye e a kenbe fose sosyal sa a ki genyen antre lè, lè, lè eyan e lè non eyan. Ok e twa nap remake kem ale vit paske m pa vle rete twòp twazyèm bagay se ke nou gon edikasyon ki dekonekte de reyalite an sa ki fè ke nou vin gon pakèt moun ki gen de diplòm initil ou gen de lekòl bidon e lan tout e bon de lekòl non sèlman de lekòl de inivèsite tou bidon lan tout peyi an ou jwenn de avoka ki pa kapab konjige vèb avoir o prezan lendikatif. Yap di j'avoua, tu avoua, nous avoyons. Anfen, son blag men ou jwenn ou jwenn e tèlman genyen yon edikasyon k dekonekte de reyalite an, ou vin gen de lekòl kap pwodui de sitwayen, kap pwodui de de m pa di de sitwayen, de zòm e de fam ki pou ale nan nan nan de inivèsite ki lè yo rive pral jwenn de diplòm ki pa itil yo anyen. Poukisa? Paske E diplome sa yo inadekwa, pwogram skolè, pwogram skolè ki an aplikasyon nan peyi lan, li inadekwa pa rapò a mache travay lan, pa rapò a globalizasyon an. Ban m di n ti moun. An Chin, an Chin, apaw de mandaren ki se, ki se, ki se lang ke yo pale e nan nivo nasyonal, chinwa, si nou vle m, si nou vle m di l konsa, e. Li obligatwa pou timoun yo aprann angle. Timoun yo aprann angle. Timoun yo aprann koreyen. E se youn nan avantaj ke Repiblik Dominikèn genyen sou nou. Se youn nan avantaj ke Repiblik Dominikèn genyen sou nou paske timoun, timoun lòt bò yo tou aprann espanyòl. Yo tou pale espanyòl, yo aprann an espanyòl. E espanyòl son lang de komèrs entènasyonal. Lè w pran, lè w pran yon peyi, ou pran yon pakèt timoun ok ou pran pakèt timoun wap fòse yo aprann e an kreyòl pandan ke pa genyen pa genyen ankenn marketing pa gen ankenn diplomasi kap fèt nan nivo entènasyonal pou fòse pou ta fòse se vre ke pou le moman li enposib nou an avril 2024 jodi an la e Pa gen mwayen, leta pa fò sifizaman pou fòse entènasyonal la aksepte kreyòl tankou yon lang komèsyal entènasyonal, kreyòl ayisyen an. Donk sa vle di ki sa? Sa vle di n ap fòme de timoun pandan ke n ap, lè n ap fòse yo aprann kreyòl, se fòme n ap fòme de timoun ki ap izole le plis posib de jou an jou de mache entènasyonal lan. Gen moun ki p ap dakò avèk mwen, men pou mwen se yon non sans ke li ye jodi an la a, pou pou al fè yon liv, jan yo rele l liv inik, pou mwen se inik tankou inikite, yon livre unique se sa yo vle di men pou mwen se yon inikite e an kreyòl kote w ap fè timoun aprann syans an kreyòl li pa fè ankenn sans pou mwen. Kijan, poukisa yon timoun oblije pèdi pèdi yon ane lè l rive lan yon entènasyon lan lan lan yon inivèsite entènasyonal, poukisa l oblije pèdi yon ane pou l al aprann angle pandan ke l te ka aprann anglè depi lekòl Ayiti. Aprann e pale anglè. Ti endyen yo, lè yo vini la a, lè yo vini la a, yo, sa yo fè, yo, yo tou gen anglè yo. Yo tou gen anglè yo. Donk yo gen yon avantaj odepa sou ou. Donk lè genyen, lè w ap fòme ti, ou pa kapab ap fòme timoun nan, nan yon mond globalize, ou pa kab fòme timoun sèlman pou y al chache, pou y al chache, pou y al chache travay sou, sou gran ri an. Oubyen sou Dèlma. Nou nan yon, nou nan yon ekonomi globalize, timoun nan ta sipoze kapab chita kote l, kote l rete e Tèrye Wouj lan, pou l konekte sou entènèt epi l aplike pou yon djòb, li, li, li pase antrevi, nòmalman yo reponn li, epi l al pran viza nan anbasad kote, kote pou l, pou l pran viza a epi l al travay. Ayiti genyen, genyen e Talan yo la, Nou gen talan yo la pou ta genyen plizyè call center an Ayiti kote ou jwenn anpil jèn kap vini kap reponn apèl pou de konpayi etranjè an anglè, an fransè, an espanyòl, an mandaren. Li lè, li lè pou pou nou kòmanse reflechi pou nou ouvri edikasyon an de manyè ke timoun kapab lè yo soti lekòl an Ayiti ke timoun nan santi ke li pa li pa jis on on on ti ayisyen k konn li. Fò l santi l ke l se yon sitwayen di mond ki pare pou l pran nenpòt opòtinite nenpòt kote sou latè. Donk nou gen yon sistèm edikatif ki paralize peyi an. Men an palan de paralize, sa k anpeche ke leta li desantralize edikasyon an? Ban m eksplike. Poukisa pou poukisa pou pou gran sid pèdi egzamen ofisyèl ane an akoz E nèg nan lwès ki chita ap fè dezòd ki pa janm vle mete lòd nan rejyon yo. Poukisa pou gran nò e oblije chita ap tann pandan ke paran fè fè ane an dirijan nan gran nò yo asire yo ke yo mete lòd yo kenbe yo kenbe zòn nan an nòd epi timoun al lekòl nòmalman kounye a akoz pòtoprens akoz pòtoprens depatman lwès nèg ap fè dezòd yap fè gagòt yap fè lòbèy kounye a pou tout peyi an paralize paske donk E santralizasyon sa a pa bon. Fò nou desantralize edikasyon an, pèmèt ke rejyon yo plis otonòm pou yo pran de desizyon. Sepandan, fò sistèm edikatif la nan nivo nasyonal, la m pale de edikasyon nasyonal, fò yo genyen yon sistèm evalyasyon ki rigoure pou anpeche ke nan rejyon yo magouy pa fèt. Paske, w ap sezi wè ke gen timoun ki rive nan reto. Epi k pa janm pase depi depi sizyèm. Yo yo jwenn yon kanè yo monte senkyèm, yo jwenn yon kanè yo monte katriyèm ensi de swit. Paske gen magouy. Donk fòk leta gen yon sistèm evalyasyon ki rigoure ki pèmèt ke ke chak ane chak ane e timoun yo pase nan opèy fen. Ke yo byen, emm, ke, kòman, kòman mo an? E, ke yo byen, a, yo pase yo nan paswa. Ke timoun yo pase nan yon bon paswa pou asire w ke timoun yo chak ane se moun ki merite an vreman ki pase. Ki ale nan klas siperyè. Donk, pou mwen, leta, leta li dwe, li dwe ale la. Mennan, kisa n kapab fè? Donk li lè pou lekòl tounen yon enstitisyon kote y ap fòme de sitwayen ki pral itil tèt yo, itil fanmi yo, itil kominote yo, itil peyi yo, itil mond lan. Donk kisa nou pwopoze? Premye bagay, fò yo inivèsalize laksè a ledikasyon. konstwi lekòl, bay de bous a timoun ki defavorize yo pou yo antre lan inivèsite, e lite kont diskriminasyon la a fè lekòl a de vitès yon lekòl yon lekòl piblik ki yon jan yon lekòl prive ki yon lòt jan e dezyèmman amelyore kalite ansèyman an nan envesti nan fòmasyon pou ansenyan yo l pa posib ke de ansenyan pa kapab pa kapab byen li ak byen ekri epi ap fòme timoun, bay lekòl yo resous adekwat sifizant pou yo pou yo fonksyone epi refòme pwogram skolè lan. Kesyon timoun ap aprann bagay ki ki depase, ki pa gen ankenn valè nan nivo lokal, rejyonal, nasyonal oubyen mondyal lan pa fè ankenn sans. Retire matyè ki pa ki pa itil yo, mete de matyè ki ap enpòtan pou timoun nan, pou l kapab itil tèt li, itil fanmi l, itil kominote l, peyi l e nas e e e mond lan. Redui disparite yo, ogmante finansman nan lekòl piblik yo. Li pa posib ke ke pwofesè k ap fòme w lan l pa menm gen li pa menm ka manje lakay li, sak vid. pa kanpe. Reglemante lekòl prive yo, li pa posib ke se direktè lekòl prive kap fikse pri lekòl jan yo vle. Epi leta fèmen je l, e ke gen lekòl ke pa gen lekòl, yo voye yon papye ba w, degaje w peye, si w pa peye yo di w, tande, mwen gen de bagay mwen wè nan peyi sa yo di w, e a fò w, fò w, fò w peye depi anvan lekòl fèmen pou kenbe plas pou ane pwochèn. Fò leta entèveni nan bagay sa yo. Ranfòse pètinans edikasyon, adapte pwogram skolè kolè yo a bezwen mache travay lan e pwomouvwa antreprenarya anndan lekòl yo e ansenye syans e la panse kritik, critical thinking, e pèmèt ke timoun yo fè plis matyè ki kapab itil yo. Li itil fanmi yo, itil kominote yo, peyi yo, mond lan. Fon lekòl ki pi serye ke sa n ap fè an la a. Fon lekòl ki pi serye ke sa n ap fè an la a. E fò m di, kòm mwen te di l o depa, banm, banm, banm, banm, banm rapidman l di ke, ke Lachin te fè, te genyen menm pwoblèm avèk nou. Sepandan, Lachin li releve defi li epi l transfòme sistèm edikatif li an. Kijan? Premye bagay se ke Leta a, li bay priyorite a ledikasyon. Ok, yo envesti masivman nan konstriksyon lekòl, nan fòmasyon ansenyan, nan amelyorasyon pwogram skolè yo, adapte pwogram skolè yo. Dezyèmman, yo desantralize lekòl yo, sistèm edikatif lan, e yo pa kenbe tout bagay anndan kapital lan. Ok, yo bay pwovens yo ak lekòl lokal yo yon pi grand otonomi, sa ki, sa ki pèmèt ke yo pran de desizyon, men tou yo responsabilize yo. pa rapò a rezilta ke timoun yo bay. Yo refòme pwogram skolè yo pou pèmèt ke pwogram skolè lan akse plis sou konpetans pratik ak preparasyon a mond travay lan. Ok. E katriyèmman, yo valorize ansenyan. Li pa nòmal ke ansenyan yo pa gen kòb pou yo viv. Ansenyan yo, sa yo fè, yo peye yo byen, yo ogmante salè yo, epi yo, yo rehose stati sosyal yo, sa ki fè ke anpil jèn talan ki byen fòme anvi vin pwofesè. E finalman, yo mete sou pye yon sistèm devalyasyon ki rigoure, ki pèmèt ke yo mezire pèfòmans elèv yo ansanm ak lekòl yo, e an fonksyon de rezilta yo tou, yo lekòl lan jwenn pi bon e pi plis finansman e pou lane k ap vini. Donk, gen yon konpetisyon antre lèzekòl. Pou mwen se de leson ke ke Ayiti kapab kapab e tire. Sepandan, nou bezwen nou bezwen yon angajman fò de Leta atravè sè dirijan politik pou pèmèt ke ke gouvènman ayisyen an li fè de edikasyon an yon priyorite nasyonal e pou l envesti l, pou l angaje l pou l envesti de de manyè ke sistèm nan kapab transfòme e pou peyi a kapab tire pwofi de li. M konnen se yon sijè ki vast, m pa gen tan touche tout.